E yon lòt kategori tou k ap patisipe nan bak pèmanan an se elèv rekade filo kote yo te stoke nòt pou yo pandan de ane. E tout jèn sa yo, tout kandida sa yo ap genyen pou yo patisipe nan egzamen.

e direksyon depatmantal yo pral fè redistribisyon pou chak depatman, chak kandida nan chak depatman kapab retwouve fich yo pou egzamen bak desanm 2025 lan. E m ap pwofite di tout moun ki angaje nan kesyon fich, nan kesyon sa a, swa ou gen yon timoun, w ap mennen lekòl. Egzamen sa a li genyen l ap fèt le 15 au 18 desanm. E ou menm ki genyen jou lendi, premye jou lendi ke ou genyen w ap mennen timoun nan nan jou 15 lan, egzamen sa a l ap kòmanse 8 è 30. Filozofi, Ou menm chofè taksi ou moto k ap mennen timoun nan, ou oblije mennen l nan yon delè, nan yon lè avan. pou timoun nan kapab pa pèdi egzamen sa a. E n ap pwofite di tou, fich yo ki rive nan direksyon depatmantal la, direksyon depatmantal la pral fè redistribisyon yo e nou kapab konnen nou menm, si nou bezwen enfòme, nou ka pase, nou ka rele ou di mwens nan direksyon yon direksyon depatmantal, ekzanp tankou direksyon depatmantal lwès ki deja. kòmanse distribisyon fich li depi vandredi pase e Biwo Nasyonal Egzamen Leta a travay san relach pou pèmèt nou òganize yon bon egzamen premye peryòd bak pèmanan desanm 2025 lan nan meyè kondisyon posib. Nan sans sa a, n ap mande jounalis. Avan nou poze pwoblèm yo nan sant lan, gen mwayen pou nou verifye, si nou pa ta gen chif yo, pou nou verifye nan Biwo Nasyonal Egzamen oswa nan direksyon ministè lan ou nan direksyon depatmantal yo pou nou konnen tout sa k ap pase e pou nou konnen kòman dewoulman egzamen an ap fèt pou petèt yon moun pa prese fè On fuit an avan pou pa gate jan òganizasyon egzamen an l ap òganize a. M ap remèsye nou tout pou patisipasyon nou. Egzamen an ap rive posib se kolaborasyon nou tout ansanm, paske nou tout gen timoun, ki nou se jounalis, ki nou se paran, kèlkeswa moun nou ye an, e nou genyen moun k ap patisipe nan egzamen sa a. M remèsye nou pou.

Hey pou bèl prezantasyon sa ke nou pral travay sou le bac permanent de cette année. M salye Direktè Jeneral la ki la ansanm avè nou, le Profesè Yves Poplin, kòlèg kamarad mwen du Minex, Profesè Austin Jean Marie e tout moun ki la, kandida yo tou, kandida yo tou an jeneral.

Alò, m t ap di dabò pou kesyon orè egzamen yo. Pou kesyon orè egzamen yo, direktè jeneral la fèk raple l, direktè BUNEX la sot di sa tou, se pou kesyon moun ki pral konpoze yo, 13 matyè ke nou genyen, alò 11 matyè ke nou genyen ki pral nan egzamen an, sè a di lè nou nan egzamen jiyè oubyen out, ou gen moun k ap obligatwaman konpoze sou tout 11 matyè sa yo. Alò ke nan ma, nan, lè nou gen orè la, l ap swiv orè la a la lèt. De lendi jiska jedi. A, de maten avèk aprèmidi. Nan orè sa a ke nou gen la a, nou fè l pou maten, aprèmidi, sou kat jou yo. Men moun yo p ap ka swiv li a la lèt. Y ap swiv li an fonksyon de ki matyè yo pral pwopoze. Esak fè orè la la, m ta swete laprès li fon difizyon masiv pou nou. Pou kandida ki vin la, men l konnen lap vin konpoze nan tèl matyè, li konn a kilè lap konpoze nan matyè a e ki jou. Sa kapab pèmèt nou retire yon pakèt malantandi e dè eleman ki kapab pa dekouraje yon ansanm de kandida ki kapab vini epi se lè sa li te wè l pat gen egzamen pou jou sa. Donk sa vle di pou 11 matyè ke nou gen la yo, kandida yo, yo konpoze nan matyè ke yo pa t fè mwayèn pou yo e orè la konsène lansanb, men se sa spesifikman kou a ke ladan l w ap vin konpoze. Alò fò n di nou nan statistik ke nou gen la a pou lmè a, statistik ki la a, li montre nan segondè jeneral ke nou gen la a, filyè ansèyman jeneral la, ki gen 4 seri a, jiskaprezan nou gen yon predominans vè svt, Sciences de la vie et de la terre. Li gen pre de 51 pousan kandida k pral pwopoze nan svp. Li genyen anviwon 17 pousan de kandida ki pral nan smp, nan syans fizik matematik, don genyen 17 pousan kandida ki pral ladan. E nou genyen 31 vègil 20 pousan kandida ki prale nan syans ekonomik e sosyal, ki se svs. E se eleman ke nou menm nou pral gade pou nou wè ki sa k pase. li gen mwens ke 1 pousan moun ki pral nan lèt lang EA, swa 0,84 pousan moun ki pral nan lèt lang EA ki pral nan egzamen sa. Donk, si w pran yo pa echèl, alò an di an tèm denpòtans an jeneral, se svp ki nimewo 1, e dezyèmman SES, twazyèm se SMT, e finalman se LLA ki genyen, ki vin an dènye lye kòm moun ki pral nan 4 seri ki nan egzamen sa. Donk kòm nou wè li gon remonte ankò de kandida ki nan bak tradisyonèl la, ki te mwens ke 1000, ki te prèske 1000 nan gran bak la, e jounen jodi a ki a 884 ankò nou pretann ke bak tradisyonèl la li te dwe pi ba men gon tandans vè la ous. Nou kapab gade tou depi plis pase 3 zan lè n ap fè egzamen nan dat sa a, bak pèmanan nan mwad desanm,

E sa nou kapab eksplike l pa yon ansanm de faktè, men se pa l moman. Men se trè enteresan lè nou wè malgre tout traka ki gen nan peyi a, e li gen yon motivasyon pou lè jèn pou yo ale nan egzamen e kontinye etid yo, se yon fenomèn ki ase enteresan. Youn nan eleman ke nou jwenn a patir de yè, m kwè laprès te ansanm avè nou, e ministè la t ap travay sou resansman, e direktè jeneral la t ap eksplike enpòtans Done nan resansman yo pou lekòl. Mwen m t ap chèche done ki gen rapò avèk segondè a e m retwouve pa egzanp, malgre jan peyi a ye la, si nou t ap alinye nou sou chema entènasyonal, sou Karayib la, sou Lamerik Latin e menm Lewòp, lè map gade statistik ki gen la, nou genyen 3 pwen 32 pousan moun ki anndan lekòl segondè an Ayiti ki gen laj prekòs, sètadi ki pa gen 15 an. Paske laj pou antre anndan segondè yo jeneralman se 15 a 19 an. Donk, Ayiti gen 3 pwen 32 pousan moun, daprè statistik yo, ki genyen mwens ke laj sa a ki anndan segondè. Si n ap pran li menm nan alò li te di w se te mwen pran li, w fè yon erè. Alò, prekòs la se 7 pwen 25 pousan moun ki gen mwens ke 15 an. Epi suraje, jounen jodi a nou rele yo suraje men anvan l pa t ap menm suraje. Moun ki gen 19 an e plis yo ki anndan segondè a, yo reprezante 3 pwen 22 pousan. Donk, nan sans sa a, nou retwouve lè w ap gade yon chema, Laj mwayen de frekantasyon segondè a se 18 an. Ou mèt konn pou nenpòt peyi ki la a, chif sa yo ase enteresan sou lekòl nou an. Sou pra ane 60 yo, ane 70 yo, 25 an, 30 an, se t ap laj jeneralman de frekantasyon segondè a, peyi a nan sans sa a se yon gwo ka. Sa di, piblik ki, jounen jodi a, k fè segondè a, yo pi jèn. Dòk li vini di gon gwo pa ki fèt nan sans sa, si w pran tout Lamerik la w ap wè sa, 17, 18 an y ap fini, an Ayiti 17, 18 an tou y ap fini, e la a se yon kout chapo pou nou fè non sèlman pou paran ayisyen, egalman pou elèv yo ki rive venk difikilte sa yo, malgre tout sa k gen la a, nou rive kapab konpare ansanm avèk. Men konparezon sa a p ap rete la, paske la, Nou menm pou nou rive nan konparezon nou rive nan kesyon laj la nou rive kenbe men sèl pi gwo pwoblèm ki pou segondè a genyen se pwoblèm frekantasyon nou paske la ou gen 521 mil moun ki anndan segondè la li li te 3 zan de sla li te 600 mil moun sa vle di nou gen moun k ap pèdi ladann e lè n ap gade de lan 100 moun ki anndan lekòl nan peyi dayiti w ap wè segondè a gon to de frekantasyon a de anviwon 1 senkyèm de la popilasyon total. Donk la li genyen oun malgre se vre sa k la yo byen chita men fòk nou ta fè plis moun ale anndan segondè. E sa k fè m trè kontan lè m wè 45 mil moun ki prale la pou le moman sa ba nou anpil plezi e nou kenbe la menm choz.

Nou dabò yon dokiman yo rele Kat de referans ki di pouw moute egzamen yo ou pa leve ou di men ki kesyon ou pral poze. Li gon dokiman ki di men on ansanb de kesyon ke w kapab poze e kesyon sa yo yo reponn a nòm è dosimolojik, sikometrik ki pèmèt pou di nan laj sa a pati de kourikouloum nan men ki sa pouw poze kòm kesyon. Kat de referans sa, li egziste e se apati de li menm n ap wè, n ap di kandida yo tout pwototip de egzamen kowòt te genyen ki sot pase nan mwad jiyè a, menm pwototip de egzamen sa li valab pou egzamen ki la a. Sa vle di moun ki pase an jiyè, moun ki pase an desanm, se toujou nan menm kat vaza, se kòm si nou ta di on kilomèt se mil mèt li ye nan sistèm desimal la, Ke li te an Repiblik Demokratik di Kongo, ke l te an Repiblik Dayiti. Donk, nan sans sa a, pwototip yo se yo menm nou kenbe, lè menm fòma degzamen, lè menm tip de kesyon, lè menm zòganizasyon an tèm de kesyon, ou pa pral jwenn pwa kesyon difisil nan menm rive. Nou aprann ke sa pa bon e nou pa fè l. Donk, pou sa, nou sèlman lè w fin fè egzamen yo, lè nou fin fè egzamen yo,

yon kadran entènasyonal. Nan sans sa a tou, nou gen yon pwotokòl de koreksyon. Pwotokòl la nasyonal, li pa sèlman nan Lwès. Kèlkeswa kote ke w ap korije a, w ap suiv pwotokòl sa a. E pou nou kapab materyalize pwotokòl sa a, nou itilize yon griy de koreksyon. Sa vle di, kèlkeswa korektè k ap korije on kopi, ke l te ann angle, ke l te ann espanyòl, ke l te ann matematik, li gen on briy ki di, la a, kesyon sa a se kat pwen li ye, e si nou wè li sis, n ap di w pa korije l byen, paske sa a se kat li ye. Donk, nou balize korektè la, sa vle di menm si l ta vle prese, li p ap ka fè l, e avèk letan, avèk Binex, nou pral genyen on chans. E lè sa a, laprès ap oblije ede nou tou, lè nou jwenn on ansanm de korektè. Pote kopi w ale nan twazyèm koreksyon paske anpil fwa ou pa respekte griy la, l ap tou senpleman pran eleman ki di nou p ap ka sèvi avè w ankò. Lè sa a, m pa vle lè m ta vle n akonpanye l pou n pa di se paske n pa vle wè tèl moun nou mete l deyò men n ap pote prèv la pou n di la a ou korije trant kopi ladann mwen jwenn kenz ladann ki al nan twazyèm koreksyon sa vle di w pa pran tan w pou korije ou pa ka respekte griy la e si w pa ka respekte griy la nou siyen kontra avè w nan kontra nou di fòk respekte pri la, fòk respekte pwotokòl la, e pwotokòl la lale an fonksyon de standardizasyon, si w pa ka antre nan batay standardizasyon sa a, nou tou senpleman, se pa fòt nou, se ou k met tèt ou deyò nan koreksyon an, paske nou pa ka met korektè deyò nan koreksyon an, pise koreksyon an fèt pou yo, e se yo menm ki pou pèmèt nou soti. Men fòk m di nou tou, pandan m ap di sa a. M voye yon gwo felisitasyon pou yo, paske ane isi, pou la premyè fwa, nou pral fè twazyèm koreksyon. Li gen matyè ki pa fè dezèdtan pou l fin fè twazyèm koreksyon, sa vle di prèske pa gen fèy ki ale nan twazyèm koreksyon. Sa di moun yo chita, yo respekte griy la, e sa pase trè byen. Donk, nan sans sa a. Lè korektè yo fè sa pou nou, mwen voye chapo ba pou yo e avèk direktè jeneral la ki la ansanm avè nou, w ap wè, te genyen kèk ti bwi sou korektè ki nan vil pwovens ki potko touche, w ap wè korektè yo te rete trè silansye pandan tout tan sa a, yo te korije, yo potko touche, trè silansye yo rete ansanm avè nou, paske tou senpleman te gen yon amoni ki kreye antre nou menm e avè yo e semèn sa a nou libere kesyon sa a pou nou pase. nan lòt la koze nou pral angaje malgre fwa sa nou pap ka angaje kantite moun ke nou te gen avan an, m swete ke ou konprann nou pase nou gon kantite de kopi e se li menm ki detèmine ni tan de koreksyon an e egalman ni kantite moun ke nap pran ki pou patisipe avèk nou nan sans sa a. E nou di youn nan eleman nou retwouve e ke yo pote ba nou kòm eleman denfòmasyon, se ke li konn genyen kandida yo nan prese yo pa li konsiy yo. N ap di pou kandida yo, depi ou pran tèks degzamen an, li konsiy yo. Gendelè ou jwenn on kesyon, pa egzanp, li genyen on chi, pa egzanp nan chimi sa konn poze, li, li, ou gen pati SVT a, donk, e menm chimi sa a tou ou genyen nan lòt matyè yo. Donk lè wap fè chimi an wap wèl gen kesyon yo ka di w sa se pou svt sa li menm se pou ee smp sa di kesyon sa pa pou ou donk si w pa li lè sa ou pral di ou fè tou 2 kesyon yo epi ou pral di kantite tan nou baw pou konpoze al twò piti alò ke nou mezire kantite tan an deja pwoblèm ki genyen sèke ou pa li konsiy nan e nan pa li konsiy nan wal fè plis ke sa nou te mande w fè e nan egzamen yo Nou korije egzakteman sa n te mande w fè. Si n te di w diskite ou kòmante, menm si w te kòmante byen, nou pap ka ba w nòt la paske nou menm nou te di w pou w diskite. Donk sa vle di nan sans sa a, m di kandida nou yo pou yo ta pran tan yo, a yon tan nesesè pou yo li tout konsiy yo. Lè konsiy son klè, nou travay sou yo gramatikalman byen ranje.